Ou menm ki konn ap bay yon pil kòb pou fè paspò, pou pase pa raketè, eben, anbasadris la, Madam Wodeline François Pierre, voye pale avè w. Avan n antre nan detay la, kite nou pran yon poz, pou n salye tout nouvo abòne nou yo, tout ansyen abòne nou yo. Si se nan maten ou pral gade videyo sa, nou di w bonjou. Si se nan apremidi, nou di w bonswa. Pa bliye, ou menm, Siw potko abòne ansanm avèk chanèl la nou envite w fè sa kounya ou pap regrèt epi se sèl fason w kapab ede nou pou nou avanse e siw pa konn kòman pou abòne nap moutrew kòman pou fè sa ou pral anba a dwat la wap wè yon ti ekriti wouj ki make S'abone oubyen siskrive l. Ebyen wap klike sou ti ekriti a. Wap retire ti kloch la sou pèsonalize a. Wap voye l sou tout. Se yon fason lè ke nou lage yon nouvo videyo wap kapab resevwa notifikasyon sa san pwoblèm. Lè sa se pa moun kap diw. Ebyen, se sèl fason sa a w ap kapab ede nou pou nou avanse avèk rèv ke nou genyen an. Enfòmasyon ke nou pote pou jounen jodi a zanmi m, ebyen, anbasadris la nou konnen ke depi l antre nan tèt nan tèt anbasad la l ap travay, ebyen, anbasadris la fè konnen Gouvènman sa ki fèk antre a yap travay pou yo kapab livre nou paspò nou oubyen epyès nou dokiman nou pi rapid pi vit ke posib sa vle di ke si dokiman lè nou konn voye dokiman nou ale te konn pran yon mwa eben li kapab pran yon 22 jou epi li di nou fèt atansyon tou Gen anpil moun kap bat kap fè kòb sou tèt nou menm ayisyen paske pri yon paspò li koute 145 dola map poste fòmilè a pou nou sou paj la se jis pou nou kapab wè pou nou pa kite moun di nou se 145 dola pri paspò a ye paske si li fè konnen Si gen yon moun ki peye plis ke 145 dola ameriken, sa pa konsène li menm paske yo menm pri paspò yo lè yo fè paspò a se 145 dola. Epi li fè konnen tou, yon sèl kote li resevwa Pou fè demand paspò, se nan Avenida República nan Santiago, ki pa twò lwen la a menm nan estasyon santral, pi wo estasyon santral la a, se pa jous anba nan nan nan Las Condes, enben se la a menm nan Santiago Centro a la menm, la a se la a sèlman w ap annik ale, w ap fè demand paspò w, ou pa bezwen pèdi tan al jous anba, nou konnen madam nan li menm gen anpil kote li mete li mete nouvo biwo pou tout moun ki viv ou kap vin lwe yo tankou valdivia, enquique, puerto mon gen tout kote sa yo madam sa te mete sikursal pou tout moun ki vle fè paspò se jis pou yo pa pèdi tan pou yo vin anba isit la nan santiago. Ebyen, se fason sa a, madam nan menm li fè konnen pou tout ayisyen k ap fè demand pyès pou li pran prekosyon, pou nou pran prekosyon jis pou nou ka pa bay kòb anplis paske li konnen nasyon nou menm ayisyen an se yon nasyon ki vrèman vrèman raketè, nou menm si yo gen ti enfòmasyon pou tèt yo, Yo kenbe l pou tèt yo, se jis pou yo kapab fè kòb. Se jis pou yo kapab fè kòb, ebyen yo menm tou, pou yo kapab an ganyan ou pou yo kapab bon sou ou. Paske, nou menm nasyon nou an, se tout kote nou ye, se konsa nou fonksyone. Tout kote nou pase, se konsa nou fonksyone, ebyen se sa k fè anpil kote pa vle wè nou. Ebyen. Nou diw pran prekosyon, madam nan, anbasadris la, li di nou pran prekosyon, si nou ta jwenn yon moun ki ta fè nou peye plis ke 145 dola, sa se pa konsène pal li menm paske pri travay pal la se 145 dola ke li ye, ebyen nou menm nou gen poun fè demand nou, ebyen nap jis desann nan Rep, Mèt, nan Avenida República, ki se la menm Santiago anvan w pran palè, anvan w pran palè, si w ap soti anwo Las Condes se aprè w pran palè, lè w fin kite palè, si w ap soti an Estasion Central, se lè w fin kite Estasion Central. Trè kout. Se la menm depa. Ebyen, se ti enfòmasyon sa nou te vin pataje ansanm avè w. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la nou dezyèm fwa nou di w sa. Se yon fason pou kapab ede nou avanse, se jis tou lè nou gen enfòmasyon yo ke nou lage yo pou l kapab rive nan zòrèy. Epi n ap mande w pataje videyo sa ak tout moun nou konnen nan Chili se jis pou yo kapab gen enfòmasyon an paske yo pa pou yo pa pran nan kou malaraza menm jan yo konn di sa. Se te yon plèzi, a la pwochèn mes amours.